Hola hola mes amours sa kap fèt sa kap fèt se Clauny kòman nou ye zanmim yo kòman nou pase moman yo kòman nou pase jou yo depi nou wèm nou gentan wè se ti zanmi nou ti madam konsèy la ki pase lakay nou pou pote de mo ankourajman pou nou pou di nou kenbe fèm pa dekouraje ou menm ki ap sibi yon moman difisil nan laviw nou pwofite diw kouraj kenbe la pa dekouraje lèw wèl pwal fè jou anpil fwa toujou gen anpil fè nwa men Bondye pap janm lagew nan moman ki pou ou yo mwen pase poum di ou menm ki pèdi yon moun nan fanmiw Sof yon frè, yon sè, yon manman, yon papa oubyen yon pwòch ou. Mwen pwofite pou m di nou, kouraj, kouraj. Nou konnen jan lavi ye, jan nou te vin jwenn li an, konsa nou prale kite l. Tout sa nou pa ka defann yo, nou oblije aksepte yo. Ou menm tou kap fete anivèsè ou jodi an, jodi 13 Avril sa nou swete ou fè kè ou kontan menm lè ou pa gen yon goud fè kè ou kontan pa kite chagren pa kite strès sa kap pase nan peyi nou potew ale men kèlkanswa Nenpòt jan sa ye depi Bondye fè w wè jou an fè kè w kontan Clony pase pou l di w bon rekòt kafe Nou konnen mwen toujou pote yon ti blag pou nou yon ti istwa pou nou dèfwa ki konn gen reyalite nan yo Jodi an ti Istwa mwen pote pou nou, se te twa mesye, twa bon zanmi ki t ap mache. Men yo ta prale yon kote ki te lwen anpil, anpil, anpil. Wout la te long. Yo rive kote nan wout la, gen kote yo dekouraje, yo pa konn ki sa pou yo ta fè. Yo vin rive nan moman yo jwenn yon ti pil sab nan mitan wout la ki make pran w ap regrete, pa pran w ap regrete. Gen youn ki te di, M ap eseye pran yon ti bagay kanmenm. Lòt de yo te di, Yo menm, yo pap pran. Epi yo kontinye mache, yo kontinye mache, yo mache, yo mache. Lè yo rive yon bon distans ki lwen kote pil sab la te ye a. Epi se la k te pran ti kal sab la, santi pòch li lou gon ti jan peze. Epi lè l gade, li wè sab la tounen lò. Li rele anmwee mwen regrete mwen pat pran anpil e sila yo k pat pran menm nan yo pete kouri yo retounen kote ti pil sab la te ye a lè yo rive yo pat wè anyen sak fèm bay nou ti istwa sa sa se poum demoutrew se poum diw gen de opòtinite ou jwenn nan laviw ou pap jwenn li de fwa. Anpil fwa ou konn jwenn yon bagay, ou okipe sa moun ap di, ou okipe vye pawòl, vye jouman, vye mo moun ap di ou. Ou dekouraje sou wout la. Ou lèse sa ou jwenn nan tonbe, ou pa kontinye, ou ba l vag. Epi lè ou vin wè enpòtans sa ou t ap fè a pou w ta fè siksè a, dekourajman te gentan pote w ale. Paske. Ou te okipe vye pawòl moun t ap di yo, ou te pran yo mete nan tèt ou, ou te plis pito ba l vag to w kontinye. Ebyen m vin di w nan ti videyo sa, pa janm dekouraje nan wout ou, pa janm dewoute nan wout ou. Kèlkeswa difikilte w te ka jwenn, kèlkeswa moman difisil ki ta jwenn ou sou wout la, pa dekouraje. Toujou kenbe fèm, toujou kenbe kenbe rèv ou, kenbe yes ou. Èske nou tande? Toujou kenbe yes ou. Pa kite anyen ba w pwoblèm, pa kite anyen fè w dekouraje. Mwen retounen dil ankò gen de bagay ou konn jwenn nan lavi ou lèsel tonbe ou kitel ale ou pap janm rejwenn li ankò dèfwa ou ta anvi pou rejwenn bagay sa ankò ou ta anvi pou jwenn yon moun fò òf li te fò la ankò ou deja pèdil ou pèdil nèt. Sa vle di, anpil fwa, lè w wè l pral fè jou, konn gen anpil fènwa. Men, Bondye p ap janm lage w nan moman pa w yo. Timoun ki grandi andeyò menm jan avè m yo, nou toujou wè lè l prèske jou, lè l katrè dimaten pou senkè, deyò a fènwa anpil lè kòk la fin chante. Epou tande yo di bajou kase wi li pwal jou mekòk chante Wou menm ki pwal nan jaden avèk granmoun yo se degaje w pou leve Wou menm ki pwal lekòl tou se degaje w pou leve mete ti patat ou bouyi ti joumou w sal ye a mete l bouyi pou w mete l nan trip ou Èske w konprann sa vle di toujou toujou Kenbe, kenbe rèv ou, kenbe diyite ou, ou menm ki se yon jèn fi, kenbe diyite ou, pa kite kòm si nenpòt ti bagay fè w fè gagòt, pa kite nenpòt ti bagay fè w fè yon seri de bagay apre pou wont, pou w ap mache tèt bese, pou w ap mache pou w pa ka gade moun nan zye. Kòm kounye a prèske yo di w wont se yon chwa l ye, moun pa wont ankò. Men, toujou gen wont. Gen de bagay ki konn pase w nan lavi. Menm si w ap souri, menm si w jwenn yon bagay ki kòmsi pou kè w ta kontan, a chak fwa w sonje l, sou sikatris li ye, li pa ka pa fè w mal. Lòm, moun rete moun. Depi se moun ou ye, gen de etap ki pase w nan lavi, gen yon moman w rive. Menm lè w ap jwi gras la, menm lè w ap benyen nan gras la. Paske pitit Bondye pa janm pèdi batay. Anpil fwa Bondye konn pran w lwen pou l lave w, pou l foubi w, pou l fè w moun ou vin ye jodi an. Menm lè dèfwa gen anpil nan nou ki bliye kote Bondye sot avèk nou, ki wout li pase avèk nou. Lè nou vin wè n ap byen mennen, n ap byen viv, nou vin bliye ki vye chemen nou te pase. Men kite m di w, Toujou toujou bay God la respè nan lavi ou. Toujou konnen se li k fè w moun ou ye a. Paske yo konn pwonose sou ou, yo di a fanmi li soti a, son vye fanmi pòv, son vye seri de moun ki ap trennen, ki ap mande tout tan, ki pa janm pi bon pase sa. Kote l pwal fè siksè sa? Ebyen Bondye konn pwofite pou l leve w nan boul figi yo, pou l fè yo konnen se ou se li menm ki mèt lavi, se li menm ki mèt syèl, se li menm ki mèt tè. Se sa k fè m di w, kèlkeswa jan w wè lavi a parèt pou ou, toujou kenbe rèv ou. Toujou kenbe rèv ou, toujou kenbe diyite ou. Ou menm ki jèn gason, Pa kite difikilte lavi a fè w foure kò w nan seri de vye bagay. Demen pou regrèt. Piga w, menm lè bagay yo pa fasil pou ou, fè tout afè w klè. Pa nan manyen afè moun. Pa fè de vye bagay. Demen, lè Bondye soufle sou ou, pou wap mache ak tèt ou tèt bese pou w toujou kenbe tèt ou wo paske Bondye gen pwogram pou chak pitit li pitit Bondye pa janm pèdi batay kont pitit Bondye yo se satan ki pèdi batay pitit Bondye pa janm pèdi batay nou konnen Moman yo pa fasil pou mwen. A chak fwa m jwenn yon ti okazyon, m toujou pase pou m kite kèlke mo pou ou, pou m di ou kenbe fèm, pou m di ou kenbe rèv ou, pouswiv rèv ou. Paske, gen bagay Bondye gen pou l fè pou ou, menm ou, ou gen pou sezi. Sa Bondye pwal fè, zye poko wè l, pye poko pile l, zòrèy poko tande l, men poko manyen l, sa Bondye pwal fè. Mwen deklare, ou menm ki kwè, Bondye pa ganyen l paka fè tout bon, Ke pawol sa fè efè nan laviw ke sentespri Bondye travesew ke pawol sa antre andanw poul fè sa edmi an panse ki te enposib ki te difisil pou ou a vin posib dan le non de Jezi de Nazarèt nou wè mwen tijan pale rapid jèn gasonm nan la lap jwe lèl banm yon ti tan m pwofite fè yon bagay byen rapid. Paske nou konnen mwen mwen pa gen tan pou moun ki konnen m ki abitye swiv mwen em lèm lakay la mwen toujou kreye yon ti moman poum kouri fè yon ti video paske son bagay mwen renmen m pap janm dekouraje avèl map toujou kenbe la Map toujou kenbe rèv mwen, map toujou kenbe ti videyo m yo, pase m jwenn kèk ti zanmi ki toujou di m, ti pawòl ou yo, ti konsèy ou yo, yo ede nou anpil. Sa fè m konnen gen moun kanmenm sa yo m di a bon pou yo. Se te Clony, bon ti zanmi w, ti konseye w ki te pase lakay ou pou l di w kenbe fèm, kenbe fèm, pa dekouraje, penpòt jan sa ye.